What's up guys, welcome back baby nan yon lòt video Kòm nou kapab wè la timoun jodi a se yon nouvo bagay Jodi a nap vlog nou nan lari Nou vin fon ti enjoy nou la Nou tande Nou tande tankou tout moun ret anndan kay Pa gen kote pou pike epeng nan makèt An nou di konsa a piske nou rete twòp anndan kay la an nou fè yon ti soti Men nou vini la timoun Nou vini Nou vin mache bò yon beach Se pa yon kote pou pike epeng ake moun Sa vle di moun yo pa ale an karantèn vre Moun yo Tout moun vin nan beach a yo Pa yon kote pou pike epeng So se konsa n ap chèche yon kote pou nou pake la nou pa ka jwenn Baby say hi to the vlog. Hi hi hi hi everybody koman nou ye Nou la live nou just ap vizite lari a la gade sa kap fèt deyò an nap chèche konnen son lari a Se son lari a nou ye la nap fè mikro twotwa pou nou konnen sak pwal genyen ok Ou konnen lè moun ayiti epi gen voye wòch gen voye boutèy epi gen moun wap di ou ret anndan ou menm wap fè tèt di wap soti Se sa ki rive nou la wi Nou pral fè mikro twotwa la pou nou konn son lari a Nou just vin wè kisa ki genyen Sak gen nan lari a eske tout moun yo rete anndan vrèman vre Yami ap dòmi eske tout moun yo rete anndan vrèman vre timoun nou vini la pa gen kote pou pike yon epeng tèlman gen machin beach la pak ansanm avèk moun so Corona paka barem.
So nou pwal fon ti mache. Mache la, nou pral fè yon ti flannen nan zòn nan epi n'ap mennen ou avèk nou pou nou fè yon ti vizite ansanm. So, jodi dimanch, nou te deside enjoy nou, nou pat vle rete chita anndan kay la tout jounen jodi a. So, se sa ki fè jodi a nou di a n'ap pran lari a, no matter what, nenpòt jan ye, fò nou pran lari a. There's no way. Nou pa gen kote pou nou pake paske nou panse nap vini la pap gen moun epi nap ka pake nou fè ti nou pase ti tan nap pase a ansanm epi apre nal lakay nou bon lè nou vini la nou pa gen kote pou nou pake sa vle nap oblije tounen m poko konprann sa kap fèt la non ok guys nap chèche yon pake lè nou jwenn pake nan nou desann map tounen ankò ayy. Finalman timoun nou resi jwenn yon parking apre ke nenpòt 10 minit. Nou fè nenpòt 10 minit ap vire la wi. Yeah apre yon 10 minit konsa nou jwenn yon ti parking kounye la nou pral desann. Epi nou pral wè sak gen nan zòn nan, sak gen nan lari an. Nou rive. Hey! Yes guys, baby al peye parking nan la. Baby al peye parking pou nou pou nou kapab desann. Yami tap domi, li fenk leve. Yami say hi. Hi. Say hi guys.
Hi guys.
Kijan nou ye? Mwen byen.

Guys, nap fon ti flannen la. M gen lontan m pa vin fon ti flannen paske m pa vreman soti. So lem soti se raman epi m poko te konn ap vlog. So konya la, konya la m gen rezon pou m soti. E chak jou map nan lari konya. Soti vin filme laria vin fè vlog so Kounye la nou pral achte yon ti ice cream achte yon ti krèm pou nou chita nou manje yon ti krèm enjoy nou enjoy dimanche lan epi se konsa dimanche lan yon sema avè nou la ti moun nou wè avè de tout moun nan lari tout moun ap regle aktivite yo pa vwèman gen anyen. M panse lèm vini la m pa tap yon grenn moun menn so m parèt la epa de moun pa yon kote pou pike epeng ak machin

Yo touye papye a.
Se m ta t retire papye a ladan pou li pase papye a te mouye nèt. M pral pran lòt papye pou li. Deme gò gade fèy fòsòt.
Ou plase kòmand lan pou ou.

You gonna do wrong. Oh no, I'm so scared. Mwen pè. Huh? You know the monster?
Ou zanmi m? Ok. Zanmi, let me see your hand. Ti moun eske nou wè men Yami? Sak nan men Yami la, m pa bezwen di nou sak fèl nan menl. Yami souse dwèt, so se sam mete pou li poul anpechel souse dwèt. M t achte sa nan yon pri, m tounen pou m al achte yon lòt yo moutel pi chè. Map gade pou m wè eske lap desann. So depi pri a desann la map achte lòt la. Paske bagay souse dwèt sa fò Yami fini avèl sitou maladi, maladi sa deyò. Li nan jwe avèk lòt timoun so li vrèman danjre umm si ke m pa fanyen de pou sa m kite l ap souse dwèt li san rete konsa so se konsa timoun se konsa bagay la ye nan men nou la umm baby al umm peye machin nan nou te mete machin nan pou 3 zè but nou gentan gen 3 zè la pou 3 zè de tan so baby al ajoute nan tan an jis pou nou ka gen chans pou nou fè yon ti tan la ankò. Epi nou pral manje talè konsa nap achte yon bagay pou nou manje apre sa nou pral ale lakay nou. Dat dat dat se konsa nou pase dimanch nou guys. Se konsa Yami fin manje ice cream li. Epi nap tann baby vini la apre sa pou nou manje pou nou ale. Baby ap vini la m pa konn.

Ok, je di ala guys, nou tal fè yon ti mikro trotwa pou nou gade sa gen de yo a, paske moun yo ap pa yon paket koze, fè moun pè, yon moun, tout moun kap gade nou la, kèk yo sa koto ye. On viris rete on viris, se pa premye fwa bagay sa yo rive. Mpa renmen lè moun toujou ap fè tankou jan nou fè, nou tèlman pale anpil de bagay la, e vin fè gen plis pè. Viris la poko menm rive, pè a gentan rann nou malad. Ou konprann? Donk. Mwen mpat janm pè, a vrè di se ou menm ki te toujou plis pè. Non non mpa pè, mpa pran prekosyon. Non e pa pè, tankou depi nap pale de li pase, mwen mpa vreman pale de li. Non non, but.
Son virus li ye tout moun ka pran. M pa di. Nou pa ka di tout moun pa kè. On moun ou sipoze pran prekosyon. Donk, ki sa ou sipoze fè? Ok, yo di ou son virus li ye. Donk ou ka transmèt li nan bouch ou. Ou sipoze pran prekosyon pou lave men ou. Lave men ou nan tout sa wap fè. Kèlke sa sa ou touche ou lave men ou. That's it. Pran swen tèt ou. E pi, chache yon jan pou pa kole avèk moun. Paske ou pa konn ki moun ki enfekte, ki moun ki pa enfekte. E pi, fè sa ou gen pou fè. E pi.
Yeah guys so prekosyon pou nou pran toujou lave men nou se menm jan nou menm nou nou menm ayisyen nou pase anpil nou pase anpil bagay konsa sa vle di nou deja konprann sa map di nou an nou deja konnen tout sa pou nou fè pran prekosyon tankou lè nou te gen kolera tout moun se te gan nan men lave men a goch a dwat vire tounen wap lave men so se menm prekosyon yo epi pwoteje tèt nou lè nou pa ale nan Poul kote ki gen foul moun. Tankou nou gen dwa toujou soti wi but pa ale kote ki gen foul moun, pakèt moun epi pou moun ap touse sou ou. Bagay sa yo se yo pou nou evite. Donk, pou nou evite bagay sa yo. Donk, m panse retire pè an lakay nou epi pran prekosyon nou bezwen pran epi that's it. Enjoy nou. Lavi kontini. Sa pa vle di tout moun pral mouri.
Yes, bagay korona a vrèman li afekte anpil biznis. Tankou. Tankou si w gen biznis. Yami tonbe. Tankou si w son moun ki gen biznis. Tankou w ap travay avèk tèt ou. Bon e pa menm si w ap travay avèk tèt ou. Tout gwo biznis. Yo vreman pran kou eksepte biznis manje. Bon men vini la men la plen moun sa pa fòseman vle di tout biznis yo pran kou but tankou yon moun ki gen yon small biznis yon ti biznis piti tankou se ou kap vann yon bagay pou ede tèt ou pou viv bagay sa yo vreman pa fonksyone pa fonksyone byen nan moman an la paske tout moun pè tout moun pè al achte. Se tankou moun kap vann manje, yo pa vreman fè manje anpil paske yo deja konnen anpil moun pap vin nan restoran vin achte. No, no more gum. Yeah guys, so ebay sa afekte anpil biznis, li afekte anpil bagay men pa kite pè pote nou ale.

Yamyam mache tankou son gwo demwazèl. Li pè dlo pase ki. Yami poko janm benyen nan lanmè non timoun. Li poko janm benyen nan lanmè depi l fèt. Yami gen 3 zan. Men la nou toujou vini nan lanmè a men nou pa janm benyen.

Sò la nou. What the heck? Yon solèy ki la kap boule m konsa. Yami, wap bay pwoblèm. Ok guys. M konnen tout bagay sa yo se kilti men nou wè de Bwa Chinese sa yo. Map mande kijan moun fè manje ansanm avè yo bon. Lè w achte yon bagay moun yo pa bezwen konnen si w pa Japanese se yo yo ba w. So ou menm kounye a la se ou menm pou ki degaje w pou manje sa w ap manje a. Ban m wè si m ka pik, si m ka pran ansanm avè yo. M te kòmanse byen. M te kòmanse byen. Degaje m. Aww aww nou wè. M abitye.

May gate. Sanble map bliye bagay la wi. Nou wè? Ou mete ou kenbel konsa e pou kwazel.

Yummy, do djan pam pi dan.

Ok guys se konsa nap fini video a merci paske ou te hangout avè nou jodi an pa bliye like video a pataje kite yon komantè pou nou epi nap wè ankò nan yon lòt video bye a la prochèn peace.